Wi m te gen bezwen yon moun pase m gen yon zanmi mwen k rele Kelly e li menm m te bezwen pale avè l.
Kelly se zanmi w? Wi zanmi m. E ou rele ki kòman ou rele? Mwen rele Ruth e ou menm? Se Bastante? Ya
ok. E kòman m ka ede w la? Bon jis mwen te jis bezwen Kelly pou m pale avè l pase l se zanmi m.

Dat nou pa wè m kontan wè w. Ah pitit nou gen lontan nou pa wè vre. Ou an pa rele m sou telefòn. M pa ka tande w san w regle pou sa w kòm ou ye menm pitit. M pa tèlman gen tan. Pitit, jan figi w fè chèch konsa m pa konprann ou menm w ap vin la m pa wè si te ou menm non k ap vini. M sezi wi kijan w fè kase konsa. Menm si yo pa konn di moun piti men m resi di w li. Ou piti franchman ou piti anpil wi. Ala m pap kache di nou zanmi pam m vrèman piti vre paske se pat gwo swen sa m te ye. Kisa w gen sa kap fè aves yo. Se yon kouzin mwen mwen genyen ki te soti ayiti li te fè la desann lakay li men li te konn nan ti kont avè mari l detanzantan yo nan ti kont mari m te konn ap vin li pa li pa dakò pou kouzin nan rete nan kay la paske li te di li pou pakèt lòt bagay. Konnya, lè mwen menm, m te tande kouzin mwen an, tan li konn pale nan kay la, li di fò l vanje mari m kanmenm, li di m fò l vanje mari m men mwen pa t janm konnen de ki sa li te vle vanje. Alafen, m di, anpil bagay vin ap pase nan kay la, se sa k fè wè m piti konsa cheri. Li di, Pitrèl mwen pa t janm ale lakay la, ou gen lontan ou pa janm pase, si w konn pase.

Poukisa ou sote konsa? Non se pa pou anyen non, m jis sote, m te gen, m te just gon zanmi m konn ki rele konsa, se pa anyen. Ah ok, se pou sa ou sote ansi? Wi se pou sa, se pa anyen madanm, ou mèt pale. Se pa anyen. A pa de sa pitit, ban m zen non, dat nou pa wè, kòman mari w ye, mennaj ou? Mari m anfòm, mari m anfòm. Nou la! Apre de sa, m jwenn yon soulajman nan kay la. Kè m kòmanse kontan. Paske kouzin mwen an va nan kay la. Mwen menm avèk mari m. Oh, ou mete m deyò tou? Wi! Mwen menm avèk mari m. Oh, tout bagay sa yo? Wi cheri.
Bèl vi. Ou konnen akoz de bagay vanje li te pale a, lè m vin ap sispèk kèk bagay, mwen oblije mete l deyò. Kounye a mwen menm ak mari m ap byen viv la.

Sa vle di w achte l a kredi. Bon sa m di w menm? Gade nèg sa kouzen mwen gade nèg sa nan dwòl. Se w pou ta gen machin sa kouzen se w pou ta gen kouzen. A monchè sispann envante koze menm. Sispann envante koze. Pase depi w ap travay ou ka ou ka ofri tèt ou liks ou bezwen. Gen moun ki achte kay avèk lajan yo, ki achte machin avèk lajan yo, ki okipe fanm avèk lajan yo, ki gaspiye lajan. Konsa tou gen moun ki regle bagay serye avèk kòb yo.

Mizik la pa bay lajan non. Mizik baw lajan se lè w wè yon gwo atis wap chante. A se lè wap gade men moun yo, yo rèd. Ou di se travay ki fè men yo rèd konsa men ou pa ka vle men mwen. Enben mande mande Erod kisak fèl gen lajan sa. Kote jwenn kòb la sou machin sa. Kouzen gwo bagay sa pou mwen di kouzen. Bon wap envante koze sou li.

San kilòt m ale nan mache a, m te sot avèk kouzin ou an, n al deyò a, m tou achte kilòt la, m rankontre avèk Katiana. Mezanmi, Katiana tonbe rele men nèg kilòt la, nèg kilòt la, cheri m, m byen wont, li di cheri m wont wi. M di oh poukisa w te wont, m di bon an yon kilòt w achte pou madanm ou, li di non sa vle di e se kilòt li di m renm achte menm lap rele m nèg kilòt la. Kounya m di a cheri pa anyen mwen m ap kalme l, ou konnen m pa vle di fre m ap kalme l. Konnya li di konsa, bon li di nèg kilòt la, li di konsa ou pa wè se frekan zanmi w lan frekan, m di non l pa frekan cheri, se gen yon blag lap fè ansanm avè w, m konn Katiana byen se bon zanmi m depi lontan. Konnya li di oh wi se nèg kilòt la frekan l frekan, m manke bay yon kalòt. Fanm yo koupe pawol ou. La li vin fèm esplikasyon li dim oh lach ton kilòt. Me konbyen kob se 5 dola de je a vann nan mache a lach te lach ton sèl grenn pou 3 dola prix sa pa regadem se nan men yon zanmi m m t achte kounye a m di mwen renmen tel bagay m pa achte pou mwen tou m t oblije achte se a pou w di m se mwen menm ki tap vann

Ki mirak ou pase la? Monchè nan zòn nan map pase la epi m pa rele w nan telefòn men m di fòm kanpe pou m ka vin pale avè w pase m bezwen w ijan. Monchè chita non chita non Edo.
Ebyen ok zanmi m sa fè lontan. Kòman bagay yo ye menm e Odio? Bon nou la nou pa pli mal non e ou menm e travay ou kòman sa ye menm fanmi? Bon ou konnen nou la nap frape nap frape. Ay sa fè lontan wi nou pa wè.

Ti nèg, ti nèg pat konn sa non. Lè mwen konnen Bondye chanje mayo pou nou, ou konn jan sa ye. E, bon pale m de ou non menm, ki sa w regle menm? Bon monchè, nou la, nou pa pli mal. N ap bouje avè travay yo. Mwen ta rete men ou, m ba w moun kote w, epi ou pa di m anyen, sa ka fèt, ou konnen mwen m pa, m pa wè medam yo nan kay la souvan. Ou pa di m anyen menm. Monchè, m pap ba w manti, pou, pou demwazèl ou te voye. nan travay la monchè se felisitasyon sèlman nap jwenn bò kotel li rive nan travay li a lè monchè li fè tout sal te gen poul te fè. Humm m byen kontan wè m pa voye voye m pa voye move moun ba ou. Non bon bagay bon bagay bon bagay bon bagay anplis tou bon m panse.

Men, lè a te gentan byen ta, se sa k fè mwen pa t ale. Wi, sa pa t pwoblèm, menm si m te fache apre. M te fin bay sa vag, pase moun nan, li ka di sa l vle. Pase, m pa konnen si li pa vle pou m mete bagay chè tou. Non, se pa bagay chè li pa vle. Ou konnen e gason, li toujou konnen se li menm l al travay, li toujou vle ekonomi. Bon, m gentan pran yon ti bagay menm, pase mwen m t ap bwè la a. Enben, ok, ok. Paske ou pa ka vin lakay mwen pou m pa pou m pa ba w yon ti byè pou Ayisyen ap pale men Enpòtan enpòtan Fòk w gon bagay Kenbe sa yo Kenbe Mèsi mèsi anpil Mèsi anpil zanman Ou ta pral di m yon bagay talè a la men Wi se ke Mwen te jis pase la a pou ke pou m vin pou m pale w de ti dam nan Yeah Men sè eske son pwoblèm li ba ou? Non l pa banm pwoblèm okontrè lap byen pase nan travay la byen byen byen pase men sèlman m te pase la poum pale yon lòt bagay ansanm avèw. Mwen ta mande kouzin mwen an li te soti avèl la kouzin mwen an li rele yaya li te vini nan kay la lap banm yon paket atis dim. Li toujou soti avè marim. Mwen mwen konnen se kouzin mwen. Mwen pa bay tèt mwen pwoblèm paske mwen byen kontan kouzin mwen ap soti avè marim. Si marim ta gen je sou yon lòt moun deyò a m kwè li te ka vin di m. Ou pa konprann se sak fè mwen menm m pat twò gen pwoblèm nan sa. Men pitit apre pou bagay kap pase nan kay mwen an e sa. Sa bagay sa yo vrèman dezole. M vrèman dezole sou moun mwen. Ebyen map tande w mete w alèz. Bon m entèrese de ti dam nan m pap baw manti m rive sou li e m renmen l m pa konn kijan m renmen l ou konnen map viv pou kòm pa vre bonè sa e wot ou konnen map viv pou kòm e m entèrese de manzè kòm se ou menm ki te prezante m manzè se sak fè m rive pa w se pa w menm pou m pase pou m ka pale avèk manzè m pa konnen sa w wè. Bon, mwen premyeman, m renmen sa w fè a, ou konprann? Pase yon seri de nèg, lè yo gen biznis, epi yo jwenn yon moun vin mande yo travay, sitou lè se jèn fi, yo abize de sa. Ok, ok.
Yo toujou di fò moun nan ouvri pye yo, fò moun yo fè dis fè dat avan yo jwenn travay. Ok. Bon m pa kwè w son moun ki te ka konsa tou sinon nou pa tap zanmi. Non mwen m pa konsa, m pa konsa. M byen kontan ke ou vin pale sa ansanm avèk mwen. Men manzè li pa yon move moun. Se zanmi madanm mwen, m pa konnen l twò lontan tou. Se sa m di w non. Men aparaman sa mwen de li, li pa yon twò move moun pase sa. Ok. Men èske ou gentan pale avèk li deja? Ou jwenn l, ou jis enterese, ou vin pale ansanm avè l avan? Non. M poko wè avè l e m poko esplike l anyen. M entèrese avèw paske se ou ki te prezante m manzè mwen menm m pa konnen l.
Monchè sou pwen sa yo m pa twò konnen manzè si l fasil oubyen si l difisil. Men paske se yon moun m konnen twò lontan tou. Epi m poko pran tout dyalòg sa yo. Se ke se a madanm mwen pou m ta pale pou m konnen èske se yon moun ki konfyab. Paske ou pa ka annik rete ou renmen yon moun epi pou w pran l pou w mete l lakay ou. Sa m te ka konseyew. Kòm ou poko pale ansanm avèk li, pran ti tan swiv li toujou nan biwo a. Kòm ou di, kòm ou di lap byen travay, swiv li. Depann de jan ou wè li ye, kòmanse pa fè envitel soti. M konnen sa ou ka jere sa. Envitel soti men pa gatel twòp. Pa kouri gate li. Envitel soti, pale ansanm avèk li pou wè sak nan tèt li. Pou wè si son moun ke ou menm ou ka anvizaje yon fiti ansanm avèk li. An aprè epi rès bagay ap vini tou natirèlman paske depi ou renmen moun nan tout bon vre manzè pral bezwen konfyans ou tou pou ki rezon paske anpil patron ki abize abize de jèn medam yo. Wi mwen sèlman sam konnen mwen an mwen menm mwen plis wè de kapasite moun nan lè lap travay.

M byen kontan w pase la a men men pou pou dosye demwazèl sa a m ap kesyone madanm mwen m ap fè madanm mwen bat vant manzè toujou pou m konnen kisa k nan tèt li èske se tankou èske l enterese ansanm avèk ou tou paske m pa vle tankou pou al komèt yon erè moun nan li gen tan konnen w se patwon l ou gen travay ou gen lajan epi pou l di li pral pwofite pandan l wè ke w renmen l. Li lage kòl ba ou epi lal pwofite li di w wi li renmen ansanm avèk ou epi de twa mwa epi l dechèpiye w lal fè out li. Bon sa m di w lan fò w evite sa tou. Men se madanm mwen ki ka ki ka pale ansanm avèk li paske se de bon zanmi yo ye epi lap di m kòman sa epi mwen menm map fè w konnen si pou w rive sou li ou non. Men m byen kontan paske anvan w fè sa ou pale ansanm avèk mwen. Ou pa kouri al sou li. Paske se nan sans sa nou konn pran, nou konn pran refi an. Sa vle di ou de gen dwa moun nan fin abizew epi ou rayi fanm nèt pou lavi. Pou yon sèke fò chèche konn moun nan anvan. Epi avan w anvizaje fon bagay ansanm avèk li menm. Ebyen m panse se enpòtan wi zanmim. Pase m pap baw manti mwen renmen ti dam nan e m bezwen fè bagay serye ansanm avèl. Sèlman m poko ka jwenn li. pou m te pale avè l. Se sa k fè m te pase pa ou menm, jis pou te ka ban mwen yon ti eklèsiman sou manzè. Kòman manzè ap viv e kòman l ap foksyone. Se tout sa yo m te bezwen nan men w. Pou nan kay la, li konpòte l byen.
Pou nan kay la, li konpòte l byen. Pa janm gen pwoblèm, pa janm gen plenyen. Epi, se pa moun m wè tou souvan. Se a madanm mwen m pale, lè m mande l pou li, li di m tout bagay byen. Vin fè ke ou menm pa ale rapid. Ale dousman. Ti kras pa ti kras, w ap envite l soti, fè lòt ti bagay, epi konsa konsa w ap ka pale ansanm avèk li. Pa montre moun nan w twò fou, ou twò enterese, pou l pa al abize w. Nan ki sans? Li pwofite de jenerozite w, l ap mande w pil bagay, epi poutan l pa t janm renmen w vre. Ou menm eseye bat, pale ansanm avèk li, fè ti zanmi avè l, jis pou wè li menm tou si l gen. Si l gon entansyon dèyè tèt li ki mal oubyen bon, si l renmen w ou non. Ok. Se sa pou fè.
M panse s on bon ide zanmi m ou ban mwen la.
Jèn yon fanm, se yon fanm konsa m tap chèche.